La a, prezidan Jovenel Moise resi fache atò. Li frape pye l atè, li estomake, li menm anvi kriye fas avèk sa ki pase jodi an nan Vilaj de Dye. Se sa menm ke nou vin esplike w nan ti videyo sa. Bonjou, bonswa tout moun. Non mwen se Mardoche Bonè. Sou paj ou sou chanèl w ap wè videyo m yo se Ti Bonè Dopale. Yon non ki fòme avèk non de fami mwen epi zòn natal kote mwen soti an Ayiti. Sou chanèl sa a, w ap toujou jwenn yon ekip bèl videyo k ap trè enteresan e w pap regrèt si w abòne avèk chanèl sa. Fè sa kounya! Abòne e aktive ti klòch la pou kapab toujou jwenn videyo ke map gen poum lage yo. Prezidan Jovenel Moise, janm sot di nou an, li fache e li deside atò lage lame dayiti nan kò bandi yo. Nou konnen lame, lame nan yon peyi se youn nan pi gwo tonton fòs. ki kapab genyen e lè peyi a an danje pou l kapab defann li. Kidonk, Prezidan Jovenel Moïse twouve ke peyi an twouve li nan yon sitiyasyon ki vrèman danjere e k ap travèse yon moman difisil. Pou li menm. Pa gen lòt solisyon ke deplwaye lame Dayiti nan kò bandi sa yo pou l kapab jwenn yon solisyon. Kidonk, lame Dayiti pral genyen pou devwa demantle bandi sa yo. Fas avèk jan de sitiyasyon sa a ki fèt jodi 12 mas lan nan Vilaj Dedye, kesyon anpil moun ta renmen poze, èske. Se pat yon desizyon ke prezidan te dwe pran menm avan menm sa ki pase jodi an te pase. Malgre nou konnen kò ki te deplwaye nan Vilaj de Dye an se pa yon ti kò ki piti. Swat se yon kò ki ta dwe vrèman ekipe e se yon kò ki entènasyonal, se yon youn nan kò ki ta dwe trè pwisan e se pa yon kò ki ta dwe genyen polisye k ap mouri anba men bandi. Sa a se yon bagay ki klè paske swat se youn nan gwo kò, se pa menm yon kò ki pran fòmasyon ann Ayiti. Se yon kò ki pran fòmasyon nan lòt peyi sou lèchèl entènasyonal. Donk, men, sa pa enpeche ke sa pase jodi an, ke bandi arive metrize kò sa a avèk anpil lòt polisye. tonbe, anpil lòt polisye blese, e gen polisye menm ki ta rive nan men bandi jiskaprezan. Donk, la a, peyi an ap travèse yon moman ke li pa t janm konn viv, kote pou bandi genyen tout pouvwa sa yo, pou bandi arive menm ap metrize lapolis. Sa se yon bagay ki fè anpil moun mal, se yon bagay ki etonan, se pat yon bagay ke nou tap menm panse, sitou pou kò ke bandi yo arive metrize an. Sa a, tout moun kapab wè a klè ke bandi yo yo pwisan, bandi yo yo trè pwisan, se youn nan rezon ki koz. Prezidan Jovenel Moïse li menm li frape pye l atè, li di non sa pa ka pase konsa. Donk n ap swiv e reyaksyon e rezilta lame Dayiti pral bay anfas bandi sa yo paske nou konnen e kèlkeswa jan sa ye lame an ap toujou rete lame e nou kwè ke lame an ap dwe bay yon rezilta paske tout fòs prezidan an se sou kont lame Dayiti. E nou sonje, prezidan an te menm di e li genyen pou l lage lame Dayiti nan mouda yo. Alò, eskize m espresyon an se konsa prezidan an te di l. Donk la, li pral lage lame nan kò ti mesye Vilaj Dedye yo. N apral suiv pou nou wè kòman sa pral pase. Paske. E tout sa ke nou menm nou ta renmen kit nan dyaspora oubyen sila malere malerèz kap viv an Ayiti yo, se jwenn yon solisyon avèk bandi san fwa ni lwa sa yo kap simen latwoubay nan peyi an ki fè e pèsòn moun pa ka an pè. Ann rete swiv pou n wè kòman sa pral pase e ki rezilta lame Dayiti sa ap pote pou la Repiblik.